Veyan, wè si w pa rezoud kidnapin sa kanmarad. Ou wè 1 an, mwa prèske ap batay pou ta fè 1 an. Men kidnaping nan ap anpeche w fè 1 an. M fè di sa yo pa t tande m. Yo pa t tande m, yo pran pòz ènmi mwen plis. Konprann? Pran pòz ènmi m, fache, bagay. Ap vin di mwen men verite m pale mwen menm. Verite m pale. Monchè, Lawisi pou wè vin foure pye l nan bagay la la a. Lawisi a entèlijan. Kouman granmoun Lawisi a rele ankò a? Poutin? Poutin yon nèg entèlijan anpil. Se depi wè l fout ban nou kout men. E pa renmen pou Titine renmen nou pase sa non. E pa renmen non. Li gen mòl Sen Nikola, li gen bagay li. Depi Lawousi met pye l la, Etazini nan tray wi. E m byen kontan se nan moman sa Lawousi pwomèt nou èd la. L ap ba yo chalè.
Men kiyès ki kite zam yo antre? Kiyès ki kite minisyon yo antre? Kote zam yo sòti? Kote yo dedwane? Y a la haute main, la haute main noire de la grande puissance planétaire du monde derrière tout ça. E kounye a, lè la Russie vin di l ap bay kout men san ipokrizi sa a, kounye a yo pral kòmanse, kounye a, se jojo k nan tray. Jojo oblije leve pye l. Non, l ap oblije fè yon chwa. Prezidan Jovenel Moïse solisite yon sipò teknik bò kote Òganizasyon Eta Ameriken pou Lapolis Nasyonal la, yon fason pou l kapab batay kont banditizm ak teworism nan. Ayayay! Jovenel Moïse fè demann sa a pandan l t ap pale

Lame sa k paka kanpe pou tann yon ti diskou 15 minit k ap tonbe feblès sa Mwen 3 grenn Mwen 3 grenn yo lage sou nèt la mesye Lame sa Lame sa Nan sonje m te di nou Lame sa k ap anpeche moun maglo anbwa jwenn pate nevè dizè nan maten sa Lame sa Gen de jèn gason k al pran fòmasyon ki bò Epa sa m wè yo pou m gade sèlman Gen bon bagay. Pati nan moun sa yo. Enben, ann pa deranje. Enben, depi kounye a, Polis Nasyonal la kapab travay ak Fòs Lame a yon fason pou batay kont fenomèn ensekirite a, swivan yon youn yon dekrè Prezidan Jovenel Moïse anonse li siyen ayè lendi a. Pandan konsèy minis yo. Wè, wè, wè, yo fè konsèy minis rapid. Rapid. Rapid, wè, wè. Ou, ou wè lè mesye yo jwenn lòd. Ou wè lè mesye yo pran nan zip. Ou wè jan mesye yo saj. Ou wè lè marengwen poze sou de boul konprime mesye yo. Ou wè nèg yo kanpe vyolans lan. Ou wè nèg yo leve men yo lè yo rann yo kont se sou de boul konprime yo marengwen an ap tchatcha. Ou wè yo ap desann men an trankileman. Mezanmi, jounal di, e nou k gen cho isi? Yon jounal d'humour li ye. M aprann sa, e pa gen 4 moun konsa an Ayiti. Sony Bastien mouri, KP pa fè l ankò, e e e ke e se se se sou bagay yo, sou bagay mwen m aprann m ap fè la. Se yon jounal sak jounal san stress. Nan dekrè sa a ki revize lwa sou eta dijans lan, li prevwa bay CSPN nan mwayen pou konbat banditism ak kriminalite nan peyi a. Dekrè sa a Guerrier PRR ap pèmèt lapolis natirèl oktozal la travay nan tèt kole ak fòs lame a yon fason pou konbat ensekirite a epi bay otorite konpetant yo posibilite pou mobilize tout sipò esteryè ki nesesè pou konkretize misyon yo. Yon lòt kote nou aprann enspektè jeneral Carl Henry Bouché ak operatrè dwon ki t ap siveye operasyon 12 mas la konvoke nan enspeksyon jeneral lapolis la Swit ak dram Vilay de Dye an kote plizyè polisye mouri, wè chak grenn gout san k koule Vilay de Dye, mwen di w, mwen di w, wè san sa a, imilyasyon sa a, wont sa a nou pran an, se menm jan avèk pli despwa a lan. Se menm jan ak pli despwa a lan. Ou wè fanmi sa yo? Mwen menm, mwen m pral goumen avèk otorite manfouben pa bò isit yo pou bay fanmi polisye sa yo akonpayman. E m ap tou di nou ti mesye, chak operasyon ke nou pral fè egzije On fon de garanti. Egzije yo depoze on lajan sou kont nou pou si nou mouri, pou madanm nou pa al nan fè, fè, fè kouman yo rele e, fè pyès avèk gwo chèf, pou pitit nou pa tonbe nan pwostitisyon, pou pitit gason nou pa vin alye moun ki fè san papa yo te koule a. Sa m vle di pa la? Paske depi timoun nan pa al lekòl, timoun nan rive nan sitiyasyon nesesitez, Timoun nan kounye a li vin sèvi twal pye yon bann nèg e ou gendwa wè menm moun ki te tiye papa timoun sa, timoun sa ka vin antre nan menm fenomèn avèk moun sa. Donk m pa konnen ki fòmil nou pral jwenn avèk otorite yo lè nou sot nan operasyon yo, si nou sòti vivan. Eske nap ka restitye yon pati nan kòb la? Jwenn yon avoka pou jwenn fòmil lan pou nou. Men pa ale pote boure konsa san pa kite anyen pou fanmi nou. Non men eske sa fèt tout kote?
Non non non non ou konn poukisa m di sa? Ou konn poukisa m di sa? Sa fèt. Wi men se pa nan moman nèg ap pral nan operasyon pou lap mande met lajan sou kont li pa fèt konsa. Sa se aprè. Si gen yon pwoblèm ki pase. Aprè avèk nèg isit yo?

Map tande avek Lili jounal 4 a man madanm youn nan polisye yo ki gon bebe 3 mwa m kwè se tigwav ki gen yon fiyèt 3 zan yo voye fiyèt la tounen pou kòb lekòl nan moman papal ap benyen nan san e bebe 3 mwa daypèl fini nan men madanm nan li pa mande pou yo edel nan daypè li pa mande peye kòb lekòl pitit la li di mesye vilaj yo. Yo kòm yo te yon men nan men yo yon bra yo te koupe li plis kwense bra mari a li di fèl kado bra a pou yo ka fè dèy pou fanmi an ka fè dèy alò lèm di polisye yo avan nal nan jan de risk sa yo fòk gon planifikasyon k fèt ak malveyan sa yo pou nou konnen kisa nap kite pou pitit nou. Lyonel Lazarre Guerrier responsab Synapoha Li fè konnen endividi ki tap pilote dwòn nan. Avwe kamarad sa fòm jwenn li la map relel la mpaka jwenn li relel pou mwen Jeyi rele Jeyi pou mwen Jeyi se operatè dwòn nan ki tap pilote dwòn nan te avèti sa tèrib wi sa mpral di la Lyonel Lazarre ki dil te avèti enspektè jeneral la bann pa konfonn enspektè jeneral avèk enspektè jeneral an chèf
li dwe entèdi polisye yo rantre nan vilaj la. Pase drone nan bay on imaj li fè konnen yap pran w nan pyèj. E Yonel Lazarre kesyone tèt li poukisa polisye ki te nan operasyon vilaj yo pat gen kontwòl imaj drone nan? Poukisa yo te dekonekte imaj avèk polisye sa yo? Poukisa se enspektè entèl sèlman ki te gen kontwòl imaj la? E poukisa kisa enspektè a te reponn lè yo di l mesye ap pran nan pyèj? Li di kite yo avanse.
Sa se petèt enspeksyon jeneral ka pral bay rezilta aprè odisyon yo. Antouka kapital la leve anba gwo tansyon yè. Fantom fè tout jounen an la ap monte desann. Fantom ap chèche, Fantom 509 ap chèche Vilay de Dye. Y al chèche l Dèlma yo pa jwenn li. Yo moute Dèlma 95, yo di Fantom yo pa la Vilaj la ye. Yo pase Petyonvil, yo pa jwenn Vilaj la. Se pandan y ap desann sou wout Kanapevè lan, yo di yo rele Channmas Vilaj la ye. E se pandan Channmas mouvman an kraze. Wi, pandan, m ban m retounen sou sa. Veyan, wè si w pa rezoud kidnapin sa, kanmarad. Ou wè ennan mwa prèske ap batay pou w ta fè ennan. Men kidnaping nan ap anpeche w fè ennan. M te di sa, yo pa t tande m. Yo pa t tande m, yo pran pòz ènmi mwen plis. Konprann? Pran pòz ènmi m fache bagay. Ap vini mwen men verite m pale mwen menm. Verite m pale monchè la Russie kwè vin foure pyel nan bagay la la la Russie an entèlijan kman granmoun la Russie a rele ankò a Poutine Poutine yon nèg entèlijan anpil si depiw wèl ban nou kout men ebon kout epa renmen Titine renmen nou pase sa non epa renmen non li gen mòl sen Nicolas li gen bagay li depi la Russie met pyel la etazini nan tray wi em byen kontan se nan moman sa la Russie la Russie man pwopèt nou èd la lap bay yo chalè
men kiyès ki kite zam yo antre kiyès ki kite minisyon yo antre Kote zam yo sòti? Kote yo dedwane? Y a la haute main, la haute main noire de la grande puissance planétaire du monde derrière tout ça. E kounye a, lè Larisi vin di l ap bay kout men san ipokrizi sa a, kounye a yo pral kòmanse, kounye a, se jojo k nan tray. Jojo oblije leve pye l. Non, l ap oblije fè yon chwa. Prezidan Jovenel Moïse solisite yon sipò teknik bò kote Òganizasyon Eta Ameriken pou Lapolis Nasyonal la, yon fason pou l kapab batay kont banditism ak teworism nan. Ayayay! Jovenel Moïse fè demann sa pandan l t ap pale ak sekretè jeneral Oganizasyon Eta Ameriken an, Luis Almagro, ki li menm konfime nouvèl la. Depi kounya, polis nasyonal la kapab travay ak fòs lame a. Men lame sa podyab wè lame sa lame sa. Gade yon pantalon chita son bèf epi kabrit menm menm bezwen al nan sinema l pa wè ki pantalon pou l mete pantalon k sou bèf la.

Na sonje m te di nou, lame sa kap vin k ap peche moun Maglo an bwa jwenn pate nevè dizè nan maten sa a, lame sa a ki Gen de jèn gason k al pran fòmasyon ki bò Ekwatè Wi nou nèg sa yo ka E pa sa m wè yo pou m gade sèlman Gen bon bagay Enben ok Enben ann pa deranje Enben depi kounye a Polis Nasyonal la kapab travay ak fòs lame a yon fason pou batay kont fenomèn ensekrite a. Swivan yon yon yon dekrè Prezidan Jovenel Moïse anonse li siyen ayè lendi a pandan konsèy minis yo. Wè wè wè jan yo fè konsèy minis rapid. Rapid wè wè ou ou wè lè mesye yo jwenn lòd, ou wè lè mesye yo pran nan zip, ou wè jan mesye yo saj, ou wè lè marengwen poze sou 2 boul konprime mesye yo, ou wè nèg yo kanpe vyolans lan. Ou wè nèg yo leve men yo, lè yo rann yo kont se te sou de boul konprime yo marengwen ap ap tchatcha, ou wè yo desann men an trankileman. Mwen se yon jounal d'humour, e nou k gen cho isi! Yon jounal d'humour li ye. M aprann sa, e pa gen 4 moun konsa an Ayiti. Sony Bastien mouri, KP pa fè l ankò, e se se se se se sou bagay yo, sou bagay mwen m aprann m ap fè la a. Se yon jounal, sak jounal san stress? Nan dekrè sa a ki revize lwa sou eta dijans lan, li prevwa bay CSPN nan mwayen pou konbat banditism ak kriminalite nan peyi a. Dekrè sa a, Guerrier PRR, ap pèmèt lapolis natiralotodal la travay nan tèt kole ak fòs lame a yon fason pou konbat ensekirite a epi bay otorite konpetant yo posibilite pou mobilize tout sipò esteryè ki nesesè pou konkretize misyon yo. Yon lòt kote, nou aprann enspektè jeneral Carl Henry Boucher ak operatrè dwon ki t ap siveye operasyon 12 mas la konvoke nan enspeksyon jeneral lapolis la swit ak dram Vilay de Dye an kote plizyè polisye mouri. Ou wè chak grenn gout san k koule Vilay de Dye? Mwen di w, mwen di w, wè san sa a, imilyasyon sa a, wont sa a nou pran an, se menm jan avèk pli despwa a. E menm jan ak Ludespoir la. Ou wè fanmi sa yo? Mwen menm, mwen pral goumen avèk otorite manfouben pa bò isit yo pou bay fanmi polisye sa yo akonpayman. E m ap tou di nou ti mesye, chak operasyon ke nou pral fè, egzije yon fon de garanti. Egzije yo depoze yon lajan sou kont nou pou si nou mouri, pou madanm nou pa al nan fè, fè, fè kouman yo rele, fè pyès avèk gwo chèf. pou pitit nou pa tonbe nan pwostitisyon, pou pitit gason nou pa vin alye moun ki fè san papa yo te koule a. Sa m vle di pa la, men depi timoun nan pa al lekòl, timoun nan rive nan sitiyasyon nesesitez, timoun nan kounye a li vin sèvi twal pye yon bann nèg, e ou gen dwa wè menm moun ki te tiye papa timoun sa a, Timoun sa ka vin antre nan menm fenomèn avèk moun sa. Donk, m pa konnen ki fòmil nou pral jwenn avèk otorite yo lè nou sot nan operasyon yo. Si nou sòti vivan, èske n ap ka restitye yon pati nan kòb la? Jwenn yon avoka pou jwenn fòmil lan pou nou. Men pa ale pote boure konsa san n pa kite anyen pou fanmi nou. Non men èske sa fèt tout kote? Yè, non, non, non, non. Ou konn poukisa m di sa? Ou konn poukisa m di sa? Sa fèt. Wi men se pa nan moman nèg la pral nan operasyon pou lap mande met lajan sou kont li pa fèt konsa sa se aprè a si gon pwoblèm ki pase avèk nèg isit yo non yap dedomaje fanmi an non non yap dedomaje fanmi an aprè men se pa pandan operasyon pral fèt pou yap depoze non
se tankou yon vi yap achte. Si ou konnen ki mouri epi yo dedomaje fanmi an. Non men n ka toujou mande sa men se pa nan moman operasyon pa egzanp kèk mesye sa yo k mouri a la mwen m ta renmen konnen konbyen kòb y a pral dedomaje fanmi an pou se pa antèman an sèlman yo peye pou yo. Yè m ap tande avèk Lili jounal 4 è man madanm youn nan polisye yo. ki gen yon bebe 3 mwa, m kwè se Tigwav, ki gen yon fiyèt 3 zan, yo voye fiyèt la tounen pou kòb lekòl nan moman papa l ap benyen nan san an. E bebe 3 mwa a, daypè l fini nan men madanm nan. Li pa mande pou yo ede l nan daypè. Li pa mande peye kòb lekòl pitit la. Li di mesye vilaj yo. Yo kòm yo te yon men nan men yo yon bra yo te koupe li plis kwense bra mari a li di fèl kado bra a pou yo ka fè dèy pou fanmi an ka fè dèy alò lèm di polisye yo avan nal nan jan de risk sa yo fòk gon planifikasyon k fèt ak malveyan sa yo pou nou konnen kisa nap kite pou pitit nou. Lyonel Lazarre Guerrier responsab Synapoha. Li fè konnen endividi ki tap pilote dwòn nan. Avwe kamarad sa fòm jwenn li la map relel la mpaka jwenn li relel pou mwen Jeyy rele Jeyy pou mwen Jeyy se operatè dwòn nan ki tap pilote dwòn nan te avèti sa tèrib wi sa m pral li la Lyonel Lazarre ki dil te avèti enspektè jeneral la pa konfonn enspektè jeneral la avèk enspektè jeneral an chèf li dwe entèdi polisye yo rantre nan vilaj la. Pase drone nan bay on imaj li fè konnen yap pran w nan pyèj. E Yonel Laza kesyone tèt li poukisa polisye ki te nan operasyon vilaj yo pat gen kontwòl imaj drone nan? Poukisa yo te dekonekte imaj avèk polisye sa yo? Poukisa se enspektè entèl sèlman ki te gen kontwòl imaj la? E poukisa, kisa enspektè a te reponn lè yo di l mesye yo ap pran nan pyèj? Li di kite yo avanse.
Sa se petèt enspeksyon jeneral ka pral bay rezilta apre odisyon yo. Antouka kapital la leve anba gwo tansyon yè. Fantom fè tout jounen an la ap monte desann. Fantom ap chèche, Fantom 509 ap chèche Vilaj de Dye. Y al chèche l Dèlma, yo pa jwenn li. Yo monte Dèlma 95, yo di Fantom yo pa la Vilaj la ye. Yo pase Petyonvil, yo pa jwenn Vilaj la. Se pandan y ap desann sou Canapé-Vert lan, yo di yo gen lè Channmas vilaj la ye, e se Channmas mouvman an kraze.
Wi, pandan manman m retounen sou sa.